Se sa selman jounalis nou ta jwenn pou nou. Zanmi entènot Tripotay Haiti 509 yo, gwo bonjou, bonswa pou nou tout. Ebyen, eh jan ke ou kapab remake l, jan ke ou kapab tande l, se madanm jounalis Osnel Esperance epi de responsab nan Radyo Tele Ini e Radyo. Tele Megastar ki prezan maten lendi 16 mars 2026 la yo menm pou bay yon konferans de près sou sitiyasyon ki pase ke yo menm yo pa fin konprann ki sa ki dèyè l egzatteman. Alò n ap raple pou ou genyen Junior Celestin k ap travay pou radyo Tele Megastar e Osnel Esperans k ap travay pou radyo. Tele Uni FM donk ki te anlve depi vandredi 13 mas 2026 la onivo de gran ri donk ki te soti onivo de channmas selon dènye enfòmasyon yo yo ta gen yon enfòmatè gang yo ki t ap swiv yo ki abiye an jounalis e ki pote Enfòmasyon an ale pou fè konnen ke enben mesye sa yo yo menm men kiyès yo ye yo ta menm akize yo de enfòmatè gang donk se konsa enfòmasyon an li menm li te vini ebyen responsab yo yo menm maten an yo prezan pou mande si tout fwa mesye sa yo yo menm yo ankò vivan kote yo ye a pou yo kapab pote mesye yo tounen voye enfòmasyon si tout fwa ta gen yon lòt bagay ki ta pase, nou kapab remake tou madan Osnel li menm ki enkonsolab k ap kriye ki fè konnen ke li pa t atann avèk yon aktivite konsa, yon bagay konsa e ke jiskaprezan yo menm yo reklame prezans mesye jounalis yo pou kapab vin kontinye. Fè travay yo jan sa te ye avan.

Machin represyon, entimidasyon, vyolans kont jounalis, kont laprès an jeneral, lista pou radyo Tele Megastar ki viktim pandan 2 dènyè ane sa yo. Novanm 2024, lokal radyo Tele Megastar boule. Desanm. 2024, menm ane a, jounalis Justin Jocelin pran bal nan aktivite Leta Ayisyen t ap òganize nan Lopital Jeneral, tout moun konn sa bagay la te ye. E jouk jounen jodi an poko gon nòt de Leta, poko gon nòt ki denonse oubyen ki deplore sa k te pase. 24 desanm nan lopital jeneral. E jodi an se Guy Junior Celestin de Radio Télé Megastar epi Esperance de Uni FM. N ap konprann nan menm semèn nan machin represyon an onivo Latibonit nan Sen Mak kont jounalis, machin represyon an menm al tire lakay. Pdg radio tele megastar jounen jodi an nou menm jounalis eske nou dwe konpòte nou tankou mouton fòn poze tèt nou kesyon sa kap pase la pandan peyi an non tranzisyon pèmanant avèk de moun ki vin nan tèt peyi an kap regle afè pa yo men pa afè popilasyon an. Nou konstate gen 2 kategori ki viktim nan sa k ap pase la yo. Se popilasyon sivil lan e nou menm jounalis ki la pou enfòme yo. Eske sa pa ta kapab pouse nou poze kesyon pou n di gen yon konplo kont laverite? Lè nou te lekòl, Lè m te nan enstiti kote m t al aprann, yo te di nou, Misyon jounalis lan se al chèche kote verite an ye. Èske sa k ap fèt nan peyi an la a se pa yon fason pou yo entimide nou pou laverite pa blayi? Nou dwe poze kesyon sa a. E an depi difèt ke nou viktim, nou te viktim e gen menm viktim nan mitan nou la a. Gen de moun m ap gade la a ki se de viktim. E nou kontinye viktim la ankò. Ki Junior Celestin jodi an l ta sipoze nan lari an pou ap di radyo tele mega sa avèk tout fidèl oditè l yo kouman Dèlma, Pòtoprens ou ansanm de espas ap fonksyone maten an e malerezman se li ki nouvèl la nan yon sans ke depi vandredi li pa rantre lakay li. Radyo an pa gen nouvèl de li. Zanmi Guy Junior Celestin avèk Esperans nou pa gen nouvèl de yo e se sak fè ke nou vin la jodi an pou nou voye yon mesaj klè bay gwoup ki gen zam nan men yo kap goumen makonn ak kiyès ou kont kiyès grenn bagay nap di nou jounalis yo yo pa gen kan yo pa gen pati yo pa gen sektè yo pap travay pou yon moun nou gon sèl patron ki se la verite. E yn fwa gen de aktivite kap fèt, nou bezwen konnen eske operasyon lapolis ap fè yo, yo respekte nòm kesyon dwa moun, nou bezwen konnen eske se vre moun ki viktim anndan katye popilè yo se de sirvil, sivil ke yo ye, se pa de moun ki enplike nan konba. Se sa sèlman jounalis mwen t al chèche konnen nan lari a. Poukisa yon gwoup moun pou yon rezon oubyen yon lòt deside kenbe yo? Enben si nou kenbe yo nou pa t konnen wòl yo, misyon yo, kisa yo t ap fè, enben jodi an la a Radyo Tele Megastar avèk Radyo Tele Ini vin di nou mesye sa yo pa nan kan lapolis, yo pa nan leta, yo pa nan gouvèneman, yo pa nan anyen ki gen rapò avèk konfli. Jounalis se senbòl lapè, se senbòl kòm ta di. E se li ki la pou bay enfòmasyon. Yo pa ka nouvèl. E jounen jodi an nou mande 1. Mesye ki genyen Guy Junior Celestin avèk Esperans nan men yo an, tanpri souple libere mesye yo. E an ka ou ta gon bagay ki rive, fè nou konnen ki sa l ye. Nou se Ayisyen. Gade byen Junior k nan men w. Gade mesye Esperans ki nan men w la a pou w wè kòman nou sanble tankou 2 gout dlo. E jounen jodi an la, youn pa ka ap fè lòt lan mal. E mesye sa yo, yo pa gen patipri, se enfòmasyon ke yo te vin bay e se enfòmasyon yo vin bay. Moman an rive pou laprès pran responsablite l. Jounen jodi an, e m te di l, m ap redi l ankò, Si nou konstate machin represyon an stat, nou kontinye brake kamera nou sou otorite, brake kamera nou sou de moun ki nan pouvwa oubyen sila k pral chache pouvwa yo. Nou pa antann nou, e nou sot tande la talè a, gon ministè nan peyi an ki la pou kesyon kominikasyon, Men, son sèl sektè k pa janm konn sa lap fè anndan peyi a depi dè e dè zane, depi dè tan. Map raple m se depi sou Mateli, m sonje te genyen ministè kominikasyon, te genyen. Lopinyon, nasyonal e entènasyonal, pa rapò a sak pase a, nou swete gon ankèt ki fèt prese prese. Nou swete pou kominote entènasyonal la. asavwa Wo Komisarya Nasyonzini k ap defann dwa moun, pou di nou sa k pase nan dosye Ayiti a, notamman nan dosye Osnel Esperans lan, paske Nasyonzini gen BINUH jodi a ki ann Ayiti, wòl BINUH se e te ede ranfòse lajistis ayisyèn, se te ede ranfòse enstitisyon etatik yo pou te ede ranfòse demokrasi a nan peyi Dayiti. N ap adrese n. avèk tout lòt òganizasyon k ap defann dwa moun nan nivo entènasyonal pou dilijante yon ankèt e pou ede nou nan nivo nasyonal nan radyo Televini, nan radyo Megastar e nan sektè sa a ki se laprès ayisyèn pou di nou ede n non sèlman defann dwa jounalis ayisyen yo ki la a jodi a avèk mwen k ap kouvri konferans lan men defann Osnel Esperance ansanm ak Celestin jodi a ki se 2 prensipal viktim. Konsa tou, n ap adrese n avèk òganizasyon k ap defann dwa moun sou teren an. Chak fwa nou bezwen pale ak piblik la, chak fwa nou fè yon rapò, se laprès ki sèvi kòm kanal pou popilasyon an konnen sa rapò a di. Se laprès ki toujou la. Enbyen, òganizasyon lokal yo k ap defann dwa moun, Laprès ayisyèn ap pale avè nou maten an pou nou di eske Osnel Esperance li menm tou li se yon ayisyen, li se yon jounalis eske li menm li pa gen dwa menm jan ak tout lòt moun yo ki viktim e Celestin tou pou n defann dwa Osnel Esperance menm jan n ap adrese n ak OPC. ki se Ofis Pwoteksyon Sitwayen. Osnel Esperance bezwen pwoteksyon, menm jan Celestin bezwen pwoteksyon, chak sitwayen ayisyen bezwen pwoteksyon, ebyen jodi a nou bezwen wè Ofis Pwoteksyon Sitwayen a lè. N ap adrese n ak gouvènman ayisyen an. Alix Didier Fils-Aimé jodi a ki se sèl mèt abò e ki se chèf CSPN. N ap mande Alix Didier Fils-Aimé, n ap mande Minis Enteryè a, N ap mande Ministè Afè Sosyal pou yo di on mo nan dosye sa a. N ap mande Direktè Jeneral Lapolis la pou yo di on mo e pou Leta Ayisyen di nou ki sa li deside ak peyi a, ki sa li deside ak laprès, ki sa tou li deside nan dosye Osnel Esperans lan. Eske Osnel Esperans ansanm avèk Celestin se 2 moun ki pral pase menm jan ak tout lis? Jounalis nou konnen ki viktim deja nan peyi Dayiti jiskaprezan poko janm jwenn jistis. Konsa tou, n ap adrese n ak laprès ayisyèn pou n di, jodi a moman rive pou nou konbat enjistis, pou nou konbat enjistis sosyal avèk plis rigè. Fòk nou goumen pou jistis sosyal pou on lòt fwa. Nou youn, se pa nou youn k ap kouvri konferans sa maten an. Nou pral chita sou yon tab pou n ap denonse oubyen pou n ap mande ankèt, men pou chak sitwayen ayisyen viv byen tankou moun, notamman nou menm ki nan laprès. Se sa k fè, nou konnen lis jounalis ki viktim nan, li long anpil. Pa egzanp, nou konnen gen de jounalis. swa ki viktim nan egzèsis fonksyon yo oubyen ki viktim nan ensekirite jeneralize a pandan yo t ap pase oubyen pandan yo te lakay yo, eksetera. Pa egzanp, jiskaprezan, Jean Dominique poko janm jwenn jistis. Jiskaprezan, Brignol Lindor poko janm jwenn jistis. Jiskaprezan, Jacques Roche, nan lis la, poko janm jwenn jistis. Nou pa bezwen di w pou Diego Charles, ki pa mouri twò lontan.

Poko janm jwenn jistis, konsa tou nou kapab di genyen Vladimir Legagneur, genyen Felix Lamy jiska dat ki poko janm jwenn jistis e jodi a oubyen maten an nap pale de Osnel Esperance, nap pale de Jean Junior Celestin. Sa nap fè kòm rekòmandasyon, rekòmandasyon nou pa konnen si Osnel anvi, sil pa anvi, Men nap swiv tras Delcy Rodriguez jan l te mande sa avèk Lèzetazini lè yo tal sekestre Maduro lakay li. Nap mande ak gwoup Osnel Esperance e Celestin nan men yo a oubyen ki sekestre yo a pou yo ba nou siy ke 2 mesye sa yo an vi. E sa ap ede nou nan demach nou pou n konn kisa pou nou fè yon fason pou yo ka tounen lakay yo vivan. Konsa tou. N ap adrese n avèk tout gwoup e kèlkeswa gwoup 2 mesye sa yo ta nan men yo pou yo fè prèv imanis, pou yo gade jan madanm ni ap kriye, pou yo gad jan fanmi l ap kriye, pou yo ka pèmèt mesye yo tounen lakay yo an vi si yo la toujou. Konsa. N ap mande Leta ayisyen, li menm, ki ta dwe pwoteje ak sèvi chak Ayisyen, pou l di nou sa k pase nan dosye sa a, e tout moun ki gen responsabilite, Premye Minis lan, Minis Jistis la, Minis Enteryè a, Minis Afè Sosyal la, UniFM, Radyo Megasta, laprès ayisyèn ta sipoze konnen sa k pase a e nou dwe di sa k pase. Minis Kominikasyon an, nou konnen ou s on pwodui laprès. Ou te toujou prezan nan laprès. E ministè sa a ta dwe ministè laprès, ministè kominikasyon. Jiskaprezan ministè kominikasyon bèbè. Nou pa konn sa l di nan dosye sa a. Si l di yon bagay, INIFM poko konnen l, Megastar poko konnen l, laprès ayisyèn poko konnen l. E nou bezwen leta ayisyen bay pozisyon yo nan dosye sa a. Menm jan tou, gwoup, nenpòt gwoup mesye yo ta nan men yo tou, nou ta renmen tande yo paske gen plizyè fason.